Bonjou, bonswa la fanmi, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. E pa bliye ou fenk rejwenn chanèl pou la ki se Boulva TV, yon chanèl ki la pou al chache enfòmasyon nan kat kwen peyi Dayiti pou pote ba ou, ou menm zanmi m ki ta vle toujou rete enfòme, Ou gen enterè pou w abòne. Dèke ou fin abòne, pa bliye tou peze ti klòch notifikasyon an yon fason pou ka toujou rete notifye avèk nou a chak fwa nou poste yon nouvèl videyo. Medam se mesye la fanmi, bourik chaje pa kanpe. Timoun granmoun voye pa mize lan wout. San pli tade, ann antre anndan vant manman koze a. Ejakoe kite kay yo ak sila yo. ki gen yon pwòch yo ki viktim anba nan kad machin enfènal ensekirite sa, pa neglije pote plent, men li di patikilyèman kont DG pnh lan ak Premye Minis gouvènman defakto Ariel Henry. Ansyen senatè Antonio Cheramy Cato di li pa konprann kouman gouvènman defakto a fè gen kouraj pou l ap klewonnen volonte l genyen pou ta mete sou pye yon Konsèy Elektoral Pwovizwa pou òganize eleksyon, alòske popilasyon pa sispann viktim anba men bandi san kontwòl. N ap tande ansyen senatè Lwès lan, Antonio Cheramy nan mikwo Vladimir Maurice Hideux. Mwen menm mwen panse gen anpil polisye ki gen volonte men chèf polis la ki se Elbe m pa konnen sak pase misye, misye fèmen zye l sou tout sa k ap pase anndan peyi an. Moun ap pran bal sa pa gade Elbe. Popilasyon ap kouri kite kay li. Sa pa gade Elbe. Gen de zòn la Elbe konnen trè byen lapolis ka rantre al rezoud pwoblèm yo men Elbe fèmen je l sou yo paske m pa konn nan ki pwojè Elbe ye. Eske chèf polis la pa rantre nan plan kriminèl yo, nan plan mafya yo pou yo kontinye kenbe l kòm chèf polis lè w teni kont de yon seri de zòn moun ap kouri? Bon m pa ka di yon seri de zòn, tout kote anndan peyi a moun ap kouri, moun ap pran bal, moun ap mouri. Popilasyon pa konn kisa pou l fè. Pandansetan, paralèlman, w tande pouvwa a li menm k ap pale w de mete KEP. Mete KEP pou kiyès? Mete KEP pou fè kisa? M panse jodi an, se moun ki ta dwe priyorite vagabon ki la yo. M panse se moun ki ta dwe priyorite yo. E se sa k fè, m ap redi l ankò, kèlkeswa moun k al konplote avèk moun sa yo, to ou ta, Listwa gen pou jije moun sa paske li pa nòmal. Li pa nòmal pou moun ap mouri nan kondisyon parèy. Pou Elbe fèmen je l nan anndan vye pwojè anndan vye pwojè kriminèl. Moun yo pè di l, Elbe anndan pwojè kriminèl sa k ap pase la. Paske si w pa t anndan pwojè kriminèl la, ou pa t ap fèmen je w kòm chèf polis. Polisye ap mouri. Sa pa vle di anyen pou Elbe. Ou konprann? Y ap detwi polisye sou anndan lakay yo. Pa ta di depi polisye a vle rantre nan yon bagay yo sib, yo tou sible l, yo detwi l lakay li. Ou pa ta di kòm si m te ka di w Elbe dakò pou pèp la kouri kite peyi a. Mwen menm mwen panse plan pou fè pèp ayisyen an kouri, pou fè pèp ayisyen an pa ka dòmi, pou fè pèp ayisyen an vin pi pòv. Gon bann jèn ki te, ki t ap fè efò pou kreye ti antrepriz yo nan yon seri de seksyon kominal anndan peyi an. Lè w gade nan katriyèm seksyon. Sa vle di nèg yo pran, nèg yo kanpe yap gade moun sa yo kap dekapitalize, kote bandi kriminèl ap pran byen moun sa yo, ap pran boutik yo, ap pran ti makèt yo, ti biznis yo yap fini avè yo anba je Elbe. E sa map di la Elbe konnen yo trè byen. Elbe gen solisyon an, l konnen kijan poul rezoud li, mwen menm mwen wè Elbe pa rezoud li, li pa rezoud li e depi on moun, on komisè ta vle mete pyel on jan atè poul rezoud li, Elbe bloke w kareman. Jodi a sa k ap pase la, Elbe gen pou l rann kont to ou ta ladan e m ap lanse yon kanpay, m ap lanse yon kanpay tout kote pou m konnen ki wòl Elbe ap jwe nan plan kriminèl nèg yo a, nèg yo fè la a, nan alyans, alyans fè nwa, blakawout pou koupe souf pèp ayisyen an. M bezwen konnen ki wòl, ki plan Elbe. Eske l ap toujou rete? kòm direktè a i pou tout lavi, sa vle di moun pap janm ka pale avè l, moun pap janm ka manyen l, èske se sa l panse? E fòk kominote a kòmanse al pote plent. Fòk nou kòmanse aranje nou pou n pote plent pou Elbe paske Elbe konplis. Misye konplis nan sa k ap fèt la paske l pa janm fè anyen. Gen de komisè, lè kòmsi ou tande komisè sa yo k ap pale, ou santi yo pa menm gen lòd pou yo deplase kite komisarya a. Sa vle di fòk Elbe di pèp la Nan ki projè l rantre avèk kriminèl yo? Poukisa kritik yo ale dirèkteman vè Elbe sèlman e alò ke ou pa pale de chèf CSPN nan ki se premye minis defakto Ariel Henry, ou pa pale de minis jistis la ki resamman la di Matisan fè pati dè teritwa pèdi? Mwen menm yonn nan bagay ke m ka di pouvwa defakto sa m te deja di nou yo pa vin regle anyen sou pouvwa defak. to ki pa chita sou anyen kon zo pouvwa blòf se pa anyen serye yap regle men omwen on moun ki sòti anndan polis la ki konnen wòl lapolis la e misyon lapolis la ki konnen to ou ta gouvènman an tèt anba sa gen pou l ale men polis la dwe toujou kontinye egziste ou ta demake w se sak fè jodi a m kesyone èske misye nan plan kriminèl sa yo ki sou pouvwa a mwen menm kòm on ansyen senatè sa map di a m konnen l si w ap mouri lakay w la se dènye moun pou w ta rele se Elbe. Se dènye moun pou ta panse a rele se Elbe paske si ou dil ou an difikilte l tou fèmen telefòn nan. Depi ou di Elbe gang pran lakay ou, sil te konn reponn ou l pa reponn ou ankò. Il faut ke nou tout ki di nou pwogresis anndan peyi an kòmanse mete tèt nou ansanm pou n al pote plent kont Elbe, kont rejim kriminèl sa ki mete tèt yo ansanm avèk ansyen k te la yo. Pou yo wè kòman yo ka fini avèk nou nèt. Jodi a ou pa wè, ou pa wè pawòl Lasalin pa pale ankò, ou pa wè pawòl Petro Caribe pa pale ankò, ou pa wè gen de pawòl ou pa tande ankò. Sa vle di jodi a se yon plan kriminèl, sa y ap pale se mete KEP epi kouri dèyè pèp la. Mete KEP, enstale gang, kouri dèyè pèp la. Mwen menm pwojè sa m bezwen konnen ki wòl Elbe anndan l. M bezwen konnen vrè wòl Elbe anndan pwojè kriminèl sa. Paske m gen dwa se kòb tax fòs nou k ap peye èlbe. Donk jodi an, si nou pa wè sa l ap regle, fòk nou kesyone l. E nou kesyone l, nou mande l ki plan l anndan pwojè kriminèl sa a. Vwala ansyen senatè Lwès Antonio Cheramy Cato sou kesyon ensekirite a nan depatman Lwès la. E plizyè chofè kamyonèt ki ap travay nan sikui Petyonvil Wout Frè yon semèn apre trajedi nou konnen gang yo te pwovoke nan zòn nan, Nou t al wè ki jan yo kontinye ap travay, yo di se ak kè sote y ap mennen aktivite yo depi lè bandi ak zam an tout enpinite te asasine epi boule 9 moun nan zòn yo rele Tinèl la jou ki te 20 mas ki sot pase la. Ekip Radyo Tele Kiskeya ki te rankontre ak kèk nan yo jodi a e yo pale de e sitiyasyon yo pandan ke yo ap chaje machin yo nan zòn ansyen simitè Petyonvil la e pale de trafik la ki diminye anpil. Paske anpil moun kite zòn sa yo, e anpil moun deja bandone kay yo, paske yo pa genyen sekou lè gang yo ap atake yo, anplis chofè yo pa rive travay sou tout sikwi yo, e se nan wout yo oblije lage pasaje yo, paske yo pè, e jan sitiyasyon ye, yon lòt pa yo fè konnen tou apati katrè senkè yo oblije kanpe travay. Paske laperèz la anvayi tout wout frè, sa rele tinèl, kago ak tout lòt katye ki viwonnen Petyonvil la. N ap tande kèk nan chofè yo ki te pale konsa nan mikwo Hervé Noël yon semèn apre masak ki te fèt nan zòn tinèl, nan zòn kago a.
Tout moun konnen lapolis sanse demisyone nan istwa sa. Se yon istwa se tout moun defann tèt ou li. Si w ap konte sou lapolis ou dòmi deyò. Mwen sa sèlman m ka wè. Kòman zòn nan ye? Kòman n ap degaje l pa rapò ak lapolis? Zòn nan pa prèske gen moun ankò pase tout moun kite zòn yo. Tout moun kite zòn yo, tout moun se kay zanmi, kay fanmi yo jete yo. Ditou pa gen moun kè yo poze pase sa k ap fèt la la a se yon bagay ki konsène tout moun. Pa gen moun ki an kè poze. Sezi ban ou moun se veye tèt ou sèlman e pa lòt bagay non. Pa konte sou moun. Pou tout moun fè sa k ap bon pou ou a. Wi mwen fè wout frè. M pa fè wout frè chak jou pase machin mwen an pàn pou le moman. E wout frè m travay. Ok. Bon m tande yo te leve yo pase mwen m pa pase nan zòn anba ditou. Tande m tande yo te leve yo. M pa ka di w se vre se pa vre. Bon m pa gen okenn mesaj gouvènman paske gouvènman konn djòb li, li pa fè djòb li, li pa pral raple l men ki djòb pou l fè. Baka di kel pa fè job li, se li konnen pase li la li pa nan li pa li pa aletranje li nan peyi a. M pa di li konstate tout sa kap fèt yo men li konn tout pwoblèm sa yo ki nan peyi a. Pou nou jiska mentnan nap met ti may toujou ou wè sam di w la nap met ti may toujou poun fonksyone nap met ti may toujou poun fonksyone men e pa twò bèl fonksyonman ki gen ou pa konprann sam di w la pa gen bèl fonksyonman paske lè yo chaje desann se nan tèt cho ye nan tèt kouwou ye kou rive oba ou paka retounen chaje pou mount ankò menm kote lè w rive oba Bon li fin met moun yo atè se tou e bò makèt la nou tou rive, nou tou vire moute ankò. Ou wè sa m di w la? Li pa fin bon pou nou. Finalman tout moun anba fin git anba nèt. Ou wè sa m di w la? Tout moun anba fin git anba, menm nou menm nou vin pè anba, ou wè sa m di w la? Nou vin pè anba. Nou vin pè anba jis kòmsi jan bras la te ye a li pa konsa. Se lè nou anndan la nou gon kòmsi nou lan sans nou. Men lè nou anba, sèke tout kò nou fè chè de poul nèt. Sèke nou pa konn a kilè y ap parèt sou nou. Pou yo boule nou paske e sa kap mennen kounya depi yo pran chofè a yo boule la tout machin nan pa ou pèdi kòw ou paka vin dèyèw wè sam diw la kòmsi pou nou nou pa santi nap viv. Anfen kont la polis te leve kò yo la jistis te lvin leve. Bon jiska mentnan kote sa yo ye nou paka rive lan zòn sa yo nou menm wè sam diw la nou menm nou twò piti poun rive kote sa poun ta rive nou ta gen blende nou menm machin nou pa blende nou menm wa konprann sam diw la nou ye nan ti pwent bò makèt la nou rive nou met moun yo atè sèke nou k pou pote yo pa gen lòt moun ki pou pote yo esak fè nou fè eksè nou fè ti vwayaj yo lajounen men depil fè 4, 5 è, pwèt ke w pa jwenn machin ankò, nou tout nou repliye lakay nou, nou antre nal jwenn madanm nou ak pitit. Nou toujou avèk kè sote. Nou se pou nou nou soti nou pap viv, nou soti nou pa nan po nou. Bos, lè gen yon ti jan m kanpe, lè m wè gen yon ti bri m kanpe, e m pa konn anyen, otorite ap degaje yo. Wi, kòman nou eseye reprann aktivite n, konnen semèn pase bagay yo te vrèman difisil. Demen yo difisil m kanpe, jis m ap tann sa k ap fèt la, li fini. M pa di sekirite, depi m gade m wè yon ti jan, m wè m kanpe, m pa geba, m pa konprann, m pa. entèrese de anyen ou konprann depi m gade mwen menm kijan m nèk kanpe map tann sa kap fèt yo sèlman ou konprann bon menm bouyon m te kanpe tou ou konprann tap regle kounye a madanm vin la jes m bouyon konba yo malgre nèg ki te la yo kèk de sèlman m te kanpe madanm tou nan vin fon vwayaj la. Gen plis moun ki fè wout la oubyen gen mwens moun? Yon de plis moun pasajè non yo diminye yo diminye nan ki kanpè pafwa yo vini pafwa gen k pa rantre k pa vini yo kanpe.
Yo gen mwens moun, mwens pasaje, mwens aktivite ekonomik pou chofè yo prèske nan tout zòn. La nou te ale espesifikman nan zòn sa a, kote nou sonje te gen yon masak ki fèt lendi, kote gang ame te boule, touye, rache, boule, vyole. An tout enpinite jan yo vle, 9 moun ladan yon polisye, te gen 5 moun yo te boule abò yon kamyonèt ki tap soti byen bonè lendi maten nan zòn sa yo rele Tinèl Kago nan zòn pa tèlman lwen legliz Senklè, pa tèlman lwen akademi polis nan. Se plizyè zòn konsa, yo pale souvan de wout nasyonal nimewo 1, nimewo 2 ki bloke, men alenteryè Pòtoprens nan la a. Pa egzanp, si w pran 2 moun, se syèl y ap konte pa do ki rete pi wo Labouldouz. Yo pa kapab pase. Nenpòt ki lè, nenpòt jou, nenpòt ki moman, zòn nan bloke e moun ki pa genyen gwo machin ki pwisan, ki kapab monte montay nwa moun sa yo yo se konsa yo kidnape yon koup ki gen yon ti machin yo men yo oblije pase nan zòn laboul la paske yo pat ka fè otreman pou yo ale lakay yon tomasen ebyen gen yon semèn depi yo kidnape 2 mesye dam sa yo e madanm nan ap travay nan otèl nan petion vil la yo pa janm lage yo e se 2 moun yo kap chèche lavi e kounye la lòt fenomèn nap asiste 2 moun ki mèt kay yo ki rete nan zòn apati de laboul 12. ki oblije demenaje pou y al lwe kay oubyen Petyonvil oubyen nan lòt zòn ki pi ba paske yo pa genyen machin ki ka monte mòn Montay Nwa pou monte charj, desann charj li pa blag, ebyen yo oblije demenaje paske yo pa ka mennen aktivite yo. Laboul la se yon zòn ki bloke e tout dekoupe ki te konn fèt pou al debouche sou Kafou pa gen bagay konsa ankò. Men leson nou dwe tire de sitiyasyon sa a alòske se yon Leta ki demisyonè ki pa gen ankenn jeni li devlope pou rann popilasyon sèvis, ebyen kisa nap wè? Gang yo yo konekte apati de menm zòn sa yo leta pa janm pat janm konekte. Wap gade koneksyon ki egziste ant Pènye a Kenskòf, ant Pènye a Fèmat, ant Pènye a Fò Jak, ant Kafou ak Matisan, ak Gran Ravin e ak Laboul, ebyen tout zòn sa yo pa janm fè pon ladan yo, pa janm fè vyadik ladan yo pou konekte popilasyon pou te ba yo. Zanmi Boulva TV, se yon devwa pou n al chèche enfòmasyon nan tout kat kwen peyi a pou n pote ba ou. Ou menm ou gen pou devwa abòne, kòmante, pataje, like de fason pou ka ede kominote sa grandi plis.